Big up tout moun kòman nou ye sa kap fèt se Charlien depi Haitian Star Magazine nou tounen jodia pou yon nouvo video bon jodia la nou gen yon envite avèk nou e m panse sa fè 2 fwa wi wadner ap pase sou Haitian Star Magazine bon misye la misye te vini lè platfòm nan potko anyen Nou te ba, ba, ba, ba, ba. Misye te vini, li te vin ba nou sipò nou. Sipò pa l dabò, an n di l konsa. Li te vin ba nou sipò pa l avèk platfòm nan, yon fason nou menm pou nou te kapab grandi. Efektivman vre, misye te vin la, li met men l sou platfòm nan, epi sa w tande a, benediksyon, platfòm nan monte. Yo, Wadner, entèvyou m te fè avè w, premye entèvyou a, premye entèvyou sa a kòmanse fè vyouz. Aprè ennan wi menn.
Aprè ennan, sa vle di ke. Se travay mwen avèk travay paw ki kontinye fèt epi al chèche l. Monchè men mèsi anpil e n pap janm bouke di w mèsi e m panse li te enpòtan pou n te wè on dezyèm fwa e sou platfòm sa pou nou vin pale avèk fanatik yo pale de mizik yo e sitou pale de sa k ap pase an Ayiti m panse nou rankontre nan on bon moman kote ke peyi a vrèman vrèman gen on pakèt pakèt pwoblèm menn yo moun prèske pa ka ret nan peyi sa Wadner avan n al kòmanse menn ban m mande w kijan w ye tande papa.
Mon chè Tchaly, pa pouvwa Bondye lavi ak fòs mistè Ginen yo. Oh, kòmsi ou di l menm jan lè m wè moun yo ap di Dieu le père, Dieu le fils, Dieu. Mwen menm se konsa m di pa m nan. Ok. Paske langaj mwen trè natirèl. Ok. Trè reyèl.
E pa pouvwa Bondye lavi ak fòs mistè Ginen yo. Mhmm. E mwen byen. Ok. E an plenn fòm. Bon bagay. Bon bagay.
Ok, bon m panse m pa pral mande Wadner Paysan pou l al fè biyografi l lan ankò paske m konnen e majorite moun k ap swiv platfòm sa deja konnen l pa rapò avèk premye entèvyou nou te fè ki stil disponib sou chanèl la ou kapab al gade l men Wadner menn ban m mande w pou fè yon ti pale menn e de anfans ou kòman sa te ye menn? Monchè pale de anfans Ou ka di kèk bagay ou te panse, kèk bagay ou raple ou men anfans se ton se ton tan pase li se pa tout bagay yo kòmsi ou kapab ou konprann sa m bon la wi.
Kòmsi ou gen nanm nan ta. E pa nanm mwen gen nan ta paske imajine w brother ou gen twòp bagay pou regle nan lavi a èske w la e gen twòp bagay majorite moun toujou ap bat pou l panse avèk fiti an paske dèfwa gen de zanmi kòmsi ki te fè klas avè w ki konn salye w Li konn ap di w men kiyès, men kiyès ou poko ka wè. Dèfwa se yon dezòd li te fè nan klas la oubyen yon mo li te di, oubyen yon fason pwofesè a te ba l kèk kout rigwaz, ki mo li te di apre kout rigwaz la ou pral wè kiyès. Men, nan anfans ou, ou gen dwa, ou ka vin avèk kèk bagay. Kòman anfans mwen te ye? Dèfwa w kalkile, w di bon, m pa wè ki sa m pral di. M pa wè ki sa m pral di. M te kòmanse, m se nèg Latibonit, m soti Peti Rivye Latibonit. M grandi avèk manman m, papa m. Yo voye m lekòl, m t al lekòl. M te konn pran pil baton nan men yo. Paske. Nèg ki tòg la depi lèl piti lap pran bwa. Ok
Tòg la li menm li pa konn pè.
Li pa konn pè. Ale di m grandi avèk yo, bon yo te sousye de mwen anpil, m grandi, m grandi, m se t yon moun ki te fèmen. Ok. M te fèmen anpil. Sa vle di se mizik ki banm libète. Ok. Ou sot pale la e ou di. Y ap pran swen w depi w piti. Men eksplike nou kòman sa te ye menn. Èske Wadnè kòmsi se nèg ki konn leve la e ki gade anndan kay la sou tab la? Li pa wè anyen menn. Bagay yo blanch. Oubyen èske Wadnè se te yon moun kòmsi menn yo ki leve nan yon fanmi ki petèt kòmsi pa t gen gwo mwayen men pa t konn gen pwoblèm manje sou tab la? Monchè, fanmi m pa t gen gwo mwayen. Men pwoblèm manje pa t gen sa. Paske m te rete nan yon lakou familyal. Lè m di w lakou, ou konnen andeyò kòman sa ye, sa vle di yon gran lakou, matant, grann, tonton, sa vle di tout moun nèt an jeneral. Kòm si manman pa frape jodi a la a, matant pa frape. E pa pa frape jodi a non, chak jou pou n leve, ou tande lwil chodyè ap fri lakay chak grenn moun. E pandan chodyè ap fri kay chak grenn moun nan, moun pa manje apa. Ok. Manje sa a fin kwit, se gade w gade wè kouzin mwen an gen yon bòl ki kouvri, Bonjou matant, men sa a manman m voye pou ou, grann mwen voye. Sa vle di, dèfwa manman m konn ap prese pou l kouri fè manje l la maten pou timoun yo ka gentan manje l. Ok. Paske si l gen malè l pran reta nan manje l la, manje matant, grann, sè l nou an gen dwa gentan vant, kòmsi plen vant nou tout nèt an jeneral. Non men se te Latibonit men. Latibonit. Sa se reyalite Latibonit. Grann mwen te, se te machann diri.
Ok. Matant mwen se te machann diri. Papa m fè jaden. Sa vle di kwen kay mwen se ke nenpòt sak diri k moulen mete la. Ok. Nou konn fè manje n bliye si n te fè manje. Ok. Èske w la? Mh. Nan sans nou bliye si n te fè manje a, sa vle di ke nou fè manje a, m pase kot kouzin mwen pandan m ap bay blag avè l, manje l vide kòmsi detoufe, li ban mwen m manje vant mwen plen m bliye si m te gen yon. Kòmsi manje a la epi nou pa gen nesesite pou manje a. Nou pa gen nesesite manje a. Bon bagay. Bon e m panse se te yon anfans ki te vrèman bèl men yo anpil anpil moun ta renmen kòmsi gen yon anfans konsa yo papa. Paske yo aprè tout pwoblèm ou tande ki egziste nan lavi premye pi gwo pwoblèm nan pwoblèm manje a papa. Pwoblèm manje. Dèfwa m konn anvi retounen kòmsi m di kèt poukisa lontan m pa ta tounen. Men m kanpe m fè m fon frennen. M di bon al fè lontan tounen la a m pral rekontre avèk 12 janvye ki te pase ya, eske nou tap mouri ladan l kounya? Sa vle di gen plizyè lòt bagay kòm si, bon m anvi lontan tou men gen kèk bagay ki fè m di non, m pa nan lontan tou. Kòm si lòt jou anvi lontan men pa rapò avèk bèl bagay sa yo te konn pase la. Sa vle di vi lontan an avèk vi kounya se 2 vi diferan menm. Nan katye lakay mwen te plen zanmi, men tap bay blag chak jou. Granmoun konn kite travay pou fèt zanmi yo nou te tèlman konekte nou bliye travay granmoun wi brother nap jwe boul jwe mab ale file ti fanm fè sesi fè sela fè tout bagay an jeneral al jwe foutbòl ale di kot nèg sa yo yo tout chili yo tout brezil yo tout al fè wout yo. Wadner Paysan nan mizik se nèg ki leve e pratikman andeyò selon sa wap eksplike nou la men kòman ta pral kòmanse nan mizik menn Monchè kòmanse kòmanse m nan mizik se pa yon bagay ki te fasil. Ok.
Paske a lepòk yo te toujou di w nèg kapital la pa t janm bay nèg andeyò pase. E yo te menm rele w nèg andeyò. Ok. E depi yo rele w nèg andeyò, ou fistre. Èske w la? Majorite nèg kòmsi ki parèt nan kapital la k ap pran pòz moute do l depi l rele w lekòl la nèg andeyò. Kòmsi ou fistre, ou gentan fache, ou gentan nève. Men ala fen tout nèg sòt andeyò menn, menm nèg sa yo k kapital la k ap di nèg andeyò a, andeyò yo sòt si menn. Bon gen de bon nèg ki rele ou nèg andeyò a se nèg ki sòt andeyò a pou l pwouve ou ke Leclerc pase w. Ok. Èske w la? Mwen menm yo te konn rele m nèg andeyò lè m fèk rive nan kapital la, sa te konn fè m mal.
Ou te di sa nan yon mizik wi. Nan kapital yo rele m nèg ande. E konsa mizik la te di? Bon m pa konnen.
Mon chè, m pa p bliye Salut Pasito. E se te afè pa m, se premye nèg ki te di, ah yo, lè yo rele w nèg andeyò konsa, pa fache. Ok. Epi m tande vokal ou la, ou bay vokal bon peyizan. Chèche pou w wè mo y ap ba ou a, Èske ou ka pran l pou vin fè l parèt nòmal? Pou vin fè tout moun asepte l, di bon, m pral lite, m pral fè konba sa.
Alò, lè m rele tèt mwen revolisyonè, se premye revolisyon m te fè. Jounen jodi a la, lè w di yon nèg peyizan, li santi l fyè. Paske a chak fwa w di l peyizan, pandan l pral fache, li panse avè m. Èske w la? Wadner Peyizan ki se yon atis k ap fè yon trè bèl travay, ke tout moun apresye, ke tout moun renmen, ke yo nome kòm meyè sanba ayisyen. Lè ou rele m peyizan, ou rele m Wadner. Ok.
Alezi la, se premye revolisyon ke m fè. Ok.
An gwo, se te sa kòmansman ou nan mizik. Se te konsa ou te antre. A, m antre nan mizik.
Ok. E fè chwa pou fè mizik angaje menm. Pouki se chwa sa ou te al fè? Bon, fè mizik angaje se pa chwa. Gen anpil atis ki fè chwa, men mwen m pat fè chwa. Ok.
Paske mwen menm se mizik ki chwazi m, se pa mwen ki chwazi m. Paske yon moun ki chwazi mizik, fò moun sa a li te konn fè plonbri oubyen li te bon ebenis oubyen nenpòt sa li ye a epi l rete l wè li pap fè mwayen ladan, li pa li pap viv ladan epi l di bon banm fè w antre nan mizik la paske m wè gen bagay. Ok. Moun sa se li ki chwazi mizik. Men mwen menm se mizik ki chwazi m. Ok. Pase m leve legliz.
Kon mo mwen, yon mo mwen plizyè moun itilize yo leve legliz, yo leve legliz, ou konprann? Mh, mh. Alezi mwen menm, se legliz m te nan yon gwoup ki rele The Worshipers, ki siyifi Les Adorateurs. Ok. Ou konprann? Se m pase yon seminè vokal tout bagay. Mh. Men, nan fason m te konn chante legliz la, se pa fason sa m ap chante la kounya. Ok. Pase m te konn itilize kòmsi tremolo, vibrato, kòmsi m ap fè yon seri de bagay nan vokal mwen pou m ap chante bon. Lè m vin parèt an peyizan m di bon, ban m lage vokal la natirèl. Paske premye travay m te fè lè m nan seminè vokal pou m chante legliz se defèt m defèt pou m chante avèk vwa natirèl mwen. Paske m goumen anpil pou m retire ti vwa tranble, ti vwa sesi m di bon, ban m lage l natirèl. Se sa fè m gen yon vwa kounye a la M mèt te leve nan dòmi yo frape m yo di m men mikwo a la chante li. Ok.
Ou konprann?
M pa gen okenn kòmsi bagay m pral di kèt kisa pwofesè a te di m lè m nan Ban m fè travay sa pagen m raple m nan kou vokal men kisa pwofesè a te di m m pa nan konsa kounye a. Kounye a m lage l. Ok. E sa fè lè m ouvè bouch mwen m chante m chante. Ou wè s on nèg andeyò, nèg jaden, nèg fèy. Nèg labou. Nèg ki bò yo menm? Jan Coco di l la, Vibe ala kanpay. Bon, nou pa pral fè yon entèvyou kote ke nou pral pale de mizik sèlman. M panse stil mizik w ap fè a, kanmenm, li gen yon bagay li vle di. Antanke yon nèg menn k ap fè mizik angaje, k ap chante pou peyi a, atravè mizik ou yo ki montre kòmsi menn yo, ki lanmou ou genyen pou peyi a. Hey yo, chwa pou viv deyò peyi a menn. Eksplike m si w gen tout lanmou sa pou peyi a menn. Pase jodi a la w ap viv an Repiblik Dominikèn.
Lanmou pou Ayiti, se pa mwen sèlman ki genyen li. Se tout Ayisyen ki genyen li. M jwe sa, m jwe w pale fò. Wap gen pi gwo fè moun yo pa tande w la vwa pa sa.
Lanmou pou Ayiti, se tout Ayisyen ki genyen li. Se pa mwen menm sèlman ki gen. Men poukisa w oblije la a menn? Poukisa m oblije la?
Son bagay tèt chaje frè m. Son bagay tèt chaje. Nou tout konnen poukisa nou la. Sitiyasyon peyi a, kòman li ye. E pwoblèm sa a soti depi alabaz. Depi alabaz. Depi nan edikasyon nou, nan fòmasyon nou. Jounen jodi a la a. Se sa fè m konn ap pale avèk manadjè mwen ki se Rosmy Dastin. M konn di l lontan, yo te toujou di m lekòl, al lekòl pou w ka yon moun demen. San lekòl ou pa anyen. Ou ka yon prezidan, ou ka yon senatè, ou ka nenpòt sa w ye a, ou ka yon enjenyè, ou ka doktè, ou ka nenpòt sa l ye a. Men al lekòl. Avni peyi a depann de ou. Men jounen jodi a la m ap gade avni peyi a kòmsi ki nan men moun ki t al lekòl yo la. Mon chè, m oblije di lekòl echwe. Lekòl fè plis mal ke byen. Lekòl fè plis mal ke byen. Paske si lekòl te fè plis byen ke mal, jounen jodi a la, nou tap wè pwofi. Paske, ou konnen yon bòs mekani, yon bòs mekanisyen, travay pi byen ke yon, yon, yon, yon lekòl, kòmsi lekòl, kòmsi eskolè kòmsi lekòl moun ap. Ou wè sa m di w la? Yè, yè, bay klasi. Paske jounen jodi a la, gen yon pakèt nèg k ap bay bon sèvis kòmsi nan mekanik, k ap ranje machin, li di w se bòs Joel ki te, ki te, ki te, ki te, ki te bòs mwen. Men jounen jodi a la, sa pwofesè André te fè, sa pwofesè François te fè, jounen jodi a la, ban m di w, ou lè pran yon nèg tankou nèg, tankou prezidan aktyèlman an la, li te gen yon pwofesè lekòl. Ok. Rezilta pwofesè sa, ki sa misye bay la? Anyen menm. Èske w konprann sa m di w la? Yo pran plizyè nèg kòmsi ki se gang, kòmsi ki gen zam nan men k ap detwi moun. Yo t al lekòl. Pwofesè nèg sa yo, kòmsi rezilta pwofesè yo men ki sa l vin ye. Èske w konprann sa m di w la? Sa vle di lekòl, monchè gen de bagay kòmsi w konn anvi di, men w pè di. Li pa pou w pè di l non paske gen anpil moun ki konprann mal ou pa vle moun sa yo pandan se fanatik. Gen anpil fanatik Wadner Peyizan ki poko tèt yo poko ka klè toujou. Se sa fè m toujou ap ranje langaj mwen. Kòmsi pou m pale lè m gon mesaj m ap pase, kòmsi pou pa deranje yo paske lè tèt yo pral klè a yo pral konprann mwen pi byen lè sa se yo k pral repete mo a avèk bouch yo. Men fè chwa kòmsi menn pou rete deyò peyi a antan k on nèg menn. M pa pral di k sèlman fè mizik angaje non, ki angaje l, poukisa w pa antre nan batay la menn, an eseye wè si n ka chanje.
Kòmsi rete andeyò peyi a. Mwen di w, rete andeyò peyi a, se pi bon chwa k fèt aktyèlman la. Ou raple w lontan yo te konn ap kritike nèg k al Chili, k al Brezil? Jounen jodi a la nèg sa yo se wa yo ye. Anpil moun ta renmen Chili la, ki ta renmen Brezil la. Men esplike m. Gregory etidyan yo te tiye lòt jou a, si l te Chili, li t ap la toujou? Non, men se yon nèg ki aksepte kòmsi menn yo. Met menl nan pat la, li pa vle mouri pou peyil menm, pou chanjman peyil. Ki jan mouri pou peyi a menm? Kòman mouri pou peyi a menm? Mwen genlè pa konn sak mouri vre menm.
Fòk ta eseye konprann mo angaje a avan. Angaje, lèn di angaje an eseye konprann mo a. Zanmim banm di yon bagay.
Majorite moun la, si yo jwenn pou yo siyen kontra avèk nenpòt biznis, nenpòt antrepriz, yo apral pran fèy papye yo siyen. Depi bawon rele youn nan moun sa yo la pou yo siyen kontra pou yo mouri la, tout ap kouri. Men kisa w panse ki ka retire Ayiti nan sa l ye a la menm?
E nou ankò ki ka retire Ayiti nan sa l ye? Kòman? Lanmou, konsyans.
Lanmou, konsyans. Ou wè le mo konsyans?
Se pou yon bagay ki senp, se pou yon bagay ki mins. Èske ou la? Lè yo di yon moun san konsyans, yo di yon pakèt bagay. Ok.
Men la, ou pale de lanmou, ou pale de konsyans. Konsyans sa, ki bò l ta dwe egziste, oubyen ki bò l pa egziste la? Kiyès ki pou pran konsyans sa? Se nou k pou pran konsyans. Se nou menm pèp la k pou pran konsyans. Pandan nou pa p avanse twò lwen, nou plen bagay pou n fè. Ou konnen m pa bliye kòmsi pou m salye manadjè serye a ki se Rose Blason. Rose? An non, men Rose la, fè Rose parèt mouche fanatik yo. Rose,

Rose manager Wadner Verizon se sa? Wi. Kòman ou ye? Ah m anfòm wi. Epi ou kòman sa ye? Gade l ap met tèt li atè. Men kamera w la. Gade kamera a byen pou moun yo wè kiyès k ap manage atis sa a. Ok.
Rose ou antre nan yon gwo batay wi menn avèk Wadner Peyizan yon atis k ap fè stil mizik sa yo. Anmweyy son gwo batay, batay lan trè trè dur men gen yon citation ki di ke vouloir c'est pouvoir men puisque mwen gen volonte an peu importe obstacle ke nou ta gen pou nou rankontre map toujou rete fèm. Ou te gen eksperyans deja nan sa ki gen rapò avèk staff management, atis bagay sa yo? A vrai dire m kapab di wi men nan epòk sa m te preske pase inaperçu mwen te nan yon staff management men Devenir yon manager pèsonèl yon atis, mwen se Wadner ki nome m kòm manager l alò. Ok. Misye nome w, men èske w santi kòmsi travay la, ou an mezi pou fè travay ke Wadner li menm li bezwen fè a? Wi, sa fè ke m ka di ke m an mezi, se paske li menm li toujou satisfè de travay mwen. Ok. Paske m toujou kenbe tait avèk li, Cecile toujou ap kòmsi felisite m pou travay la sa se yon prèv ki montre ke travay la ap avanse e li fyè de travay lan tou. Ok bon bagay.
Men lè map gade la manager avèk atis la yo trè sanble wi. M pa konn si w wè sa Aby ou menm ki dèyè kamera men manager a trè sanble atis la. Bon kote w vle rive Aby. Bon bagay ou mesye m di w atis la. M pa wè pyès kote men fanatik yo. Fò nou ka wèl nap gadel la men ni atis la la manager a la wè menm otè sa yo sa yo se Jude bon men atis la Jude manager a Jude sa kap pase. Ou wè konnen chak moun nan vi an. Nap eseye match.
Ou wè.
Bon bagay. Se sa. Men aprè kòmsi relasyon atis avèk manager pa gen lòt anyen ankò.
Nou zanmi tou. Ok. Nou se 2 bon zanmi. Pase ke san èd e amitye a, nou pa tap ka ni jere relasyon amourèz lan, ni relasyon management lan. Ou di yon bagay la wi.
Ou di yon bagay wi. Ou di, redi sa ou di ankò Rose pou mwen si se pa twonpe ou twonpe. Non mwen pa twonpe, se serye. Nou se zanmi, rezon Ke m kapab di w ke nou se zanmi. Si nou te gen yon dispit anndan kay la antre nou de nan relasyon amoureuse la, sa ki rele zanmi ak sans de responsablite ke mwen genyen pou m manage li sa pa ka enfliyanse sou Bon, yon ti istwa tou kout, nou gen dwa sot nan gwo zen, goumen, joure epi touswit yon kliyan rele mwen, rele m pou n negosye yon pwogram. Se amoureuse la m ap eseye konprann wi paske gen anpil fanatik k ap gade, lè w di amoureuse, sa vle di ou se moun ki nan vi atis la? Wi.
Ah ok, bon se sa m t ap eseye konprann. Konplètman wi, paske nou marye, n ap viv sou menm twa, nou gen pitit, nou pataje tout sa ke n te sipoze pataje. Byen, kounye a la banm poze w, banm mete kesyon an nan sans li, kounye a la pou mwen w al reponn. Èske l fasil pou ou pou w jere relasyon santimantal ou avèk relasyon biznis ou avèk atis la? Wi li trè fasil, paske teknik ke nou anplwaye an se zanmitay la. Ti zanmitay la ke nou mare an, byen ke relasyon amourez nou ta rive nan dènye degre, men m ap toujou stil kenbe sa m ap regle ki se karyè atis la. Paske nou vin pa mele yo ansanm pou len pa fè enpak sou lòt. Kòmsi ou se moun la, E nan relasyon santimantal, sa gen dwa pat mache yon jou la epi gen yon dil ki tonbe pou atis la, ou parèt la ou di, ou pa menm al nan wadne avèl non paske ou pap jere bagay amourez avèl la, ou di peyizan tande non. Wi, gen de fwa m pale atis la paske m renmen m renmen bal gad li, paske li son atis nòmalman konplètman yon atis. M toujou bal gad li, m di l tande non atis lan tèl jan fè tèl manye nou gen tèl pwogram nou sot negosye ak tèl moun. Men sa pa anpeche si m te gen bouch mwen mare de m konn di m pap pale ansanm avèk Wadner nou di nou pap pale nou enmi nou gen de twa zèdtan nou pa pale nou enmi epi le moman ou ke m gen yon bagay pou m di l ki fè pati de mizik lan m pale avè l kòmsadwa byen ke aprè nou rekòmanse nan menm ti entèresant nou an
non se de moun k ap jere biznis vrèman e bon m swete yo kontinye konsa paske yo e pou yon moun. Ou nan relasyon santimantal avèk yon moun, fè biznis avè l, se pa vrèman yon bagay ki fasil. Men jan w eksplike a la, si vrèman nou gen tout kapasite sa yo, m panse n ap rive lwen ansanm. Menm si demen, bon m pa ta swete sa rive tou non. Men se de bagay ki egziste nan lavi. Nou ta rive kòmsi mete fen nan relasyon santimantal nou, bon, tonbe dyab. Wè, nou pa ka ekante nou de reyalite a. Paske konnen ke li egziste, separasyon egziste. nou pa ka fè sèman sa ditou pou n di ke nou pap janm separe. Bon, e banm di. Men nou pap travay pou sa tou. Nou pap travay pou separasyon, men ke nou pa ka ekante nou de reyalite sa gen separasyon. Gen inyon, gen separasyon. Banm di yon gwo kout mèsi avèk ou Rose, e ki jodi a la, bon ou di ou marye, ou pot ko marye, se kounye ou marye, paske se kounye a, ou fè fas. Kounye ou marye m.
Non, se kounye ou marye, se kounye a piblik la marye ou. Ou te marye, ou te fè afè pa w, men se kounye a piblik la konnen ou nan vi atis la. La ou konnen, ou gon piblik, la e pa atis la non, pa nan afè atis la sèlman non, ou gen yon piblik kap swiv ou, paske piblik sa se piblik ki renmen atis la, ki pa vle anyen mal pou atis la. M swete nou siksè e nan vi nou nan tout branch yo, nan sou tout fòm e mèsi anpil. Bon mèsi a ou menm tou ki pase nan kay la jodi an pou fè ti pale ansanm avèk nou. Ou konprann ke nou te kòmanse depi Kèk tan, depi nan kòmansman. M renmen kontinite a paske si premye an pat bon, li pat rapote ou fwi, kòmsi ou pa tap gen sans, ou pa tap gen le plezi alò pou te vini jodi an. Ankò mil mèsi paske atis mwen an, m ap envesti tout mwen menm pou li. M envesti tout fòs mwen, tout kouraj mwen nan atis mwen. Deja, pa kesyon de dyòlè men sèsen mwen m gon atis. Non men moun yo ka wè l.
Ya, m gon atis e m fyè kòmsi pou m bò kote l, m fyè pou m manedj li. Bon bagay. Mèsi anpil Rose. Bon, dakò se te yon plezi.
Ok. E wap dèyè pran mikwo ankò papa nou pral pale la men. Ok. Bon, atansyon wi. Sak pase?
Kole plis, ti kras. Ok.
Atansyon. M konnen depi moun prezante nou toujou kòmsi. Kanpe avèk sa mesye. Fon kanpe la e li pa gen Instagram. Instagram li gen an se pou biznis, se pou bagay. Patnè men banm mande w e ki enpak ou panse yon mizik kapab fè sou yon sosyete? Monchè zanmi m, afè pa m. Mizik Ki sa m kapab di? M kapab di se premye, premye, premye pwen menm ki ka chanje yon sosyete wi. Men èske ou pa santi pafwa tou mizik yo, pawòl ki di nan mizik yo konn pase tankou prediksyon? An n di yon nèg k ap fè mizik tankou ou gen de bagay ou chante, yow! Sa ou di nan mizik la se bagay ki potko fèt nan peyi a epi apre ou fin chante mizik la yo gad wè yo vin ap fèt nan peyi a. Yo vin ap fèt nan peyi a. Eben ki sa ki pase zanmi m? Wè politik ak mizik, mizik pi fò. Ke politik. Gen nèg ki nan politik la, gen moun ki pa menm konnen. Ok. Èske w la? Li fasil pou konnen nèg la lè ke li son prezidan. Men gen anpil atis la, kòm si, kap pouse trè trè trè trè fò la. Sa vle di li pa yon prezidan, e prezidan li la pou. pou 5 an, men atis sa li menm li la nèt a vi.
Menm lè prezidan sa ta desann, atis sa yo stil toujou ap tande l. Rezon ki fè mizik kòmsi okipe yon gwo pwen, kòmsi nan chanjman, kòmsi yon sosyete, jounen jodi a la, ki kote jenès sa pral la?
Men se la mi avè w. Èske w pa santi kòmsi pafwa nan chante, chante bagay ki mal? Pafwa menm bagay nou poko wè. Eske nou pa panse kòm se mizik yo kap swiv sosyete a. Zanmim
si moun ki gen lajan nan sosyete ayisyèn nan te depanse nan mwen menm nou tap gon yon sosyete ki chanje konplètman nou tap gon jenès kòmsi kap gon demen miyò wi. Paske pafwa menm gen moun ki konn yon jan wi. li pa vle apwouve l oubyen li pa vle afiche l antanke sa l ye a. Men yon fwa kòmsi l vin wè e plizyè moun ap di se sa l ye se sa l ye, li vag. Yon nèg kòmsi te gen dwa gen zam li lakay li pa t janm vle tire men lè l vin gade kòmsi tout atis ap fè mizik ap chante zam ap tire isit zam ap tire lòt bò nèg la rale zam li li di bon tout moun konnen reyalite a ban m lage.
Tchaly ban m di yon bagay bòdè. Stil de mizik mwen fè a yo tèlman neglije l Imajine w Wadnè Peyizan fon mizik Love you Mama ki vin yon im yon im nasyonal pou lè mama. Pa menm nasyonal menm bon m kapab di sa son im. Entènasyonal. Tout kote k gen mama, tout kote k gen mama. Ogmante entènasyonal.
Mondyal. Èske w la? Ok. Konbyen fwa ou wè le nouvelis ticket magazine sòti pou yo di meyè mizik manman se si se la tèl bagay vèy dadjan wadnè peyizan m panse anpil manman tap kontan ok sa se klè sa se klè sa se klè le nouvelis ticket magazine pa sòti majorite anpil lòt kòmsi medya an liy pa prezante wadnè peyizan pou travay sak fèt pou manman manman Depi ou tande yo pale w de manman, yo pale w kòmsi de la mère kòmsi. Youn nan pyès ki pi enpòtan nan lavi yon moun.
Fèt manman pa fete san mizik sa. Èske ou konprann sa m di la? Chanèl YouTube Wadner, m panse kounya la li ka nan 40 mil abòne oubyen 40. 41 mil li ka nan sa. Komsi moun yo pa voye je sou mwen. Paske map chante verite.
Alò nou pa bliye pozisyon kote ou di ki chanjman ki ka pote a non. Sa vle di ke mwen menm mwen gentan wè mizik ki chanjman l pote la nan sosyete a paske mizik pote, mizik la tèlman gen fòs, li tèlman gen pouvwa l pote yon chanjman la ki lèd anpil la sèjousi.
E si m te fè mizik la nan lòt sans, nan lòt liy, èske ou panse pati ka avèk fòs sa, avèk pouvwa li genyen, li pata ka pote yon bagay ki pi bèl? Ou ta fè chak grenn Ayisyen konn tèt yo, konn wòl yo, konn enpòtans yo nan sosyete a. Ou ta fè chak grenn fanm konn valè yo, konn sa yo vo, konn sa yo reprezante. Ou ka fè chak grenn nèg geto konn ki kapasite l, ki sa l ka fè. Ou tap retire feblès ki gen nan pèp sa. Jounen jodi a la mizik kap fè aktyalite nan moman yo la, sè jou si o nivo fanm peyi m yo la, ou pa gen yon, ou pa gen yon bon fiti manman non mesye. Kòman w eksplike sa? A monchè, ann pran ansyen manman yo. Manman ki te sansib pou fwaye yo, ki te sansib pou pitit yo, ki te sansib pou yon seri de bagay. Yon manman kòmsi ou tande yo di w madan Andre, rele madan Andre. Madan Andre ret a Andre jiskaske l mouri li a Andre. Gen sa kounye a la? Se pa yon madan Andre pandan 3 zan l avèk Andre a ki pral gen Jak te gen 6 mwa ladan l. Piyè te gen 5 mwa.
Ki nèg tande k ap rakonte yon bagay menm? Figi Vizi si tap ban w istwa konsa, ki tap ban istwa konsa. Chè misye di li gon fanm li fè, m pa konn si se 2 zan oubyen 3 zan avè l, gen nèg pandan nan 2 zan l lan ki gen 6 mwa ak madanm li. Èske w konprann sa m ap di w la brother? Sa vle di ke mizik aktyèlman la a kòm si nèg yo, kòm si ki an vòg, ki a 1 milyon, 2 milyon vyou, 6 milyon, li vin rann moun nan Se jis chante l chante l gouye l met ti chouk pantalon men sa li pa ba w sa. Ok. Pa fè ank anyen vre. Konbyen at ok m pral m pral antre yon kote la ki trè fò. E sa fè moun ap toujou gen pwoblèm avèk mwen. Konbyen atis fanm ki nan etchemay la ki bay kòmsi ki vin yon yon yon yon Yon egzanp pou medam ayisyèn yo. Konbyen atis fanm ki nan etchenma a lè w tande ki se madan marye entèl ki gon fwaye. M panse bagay vi atis se pa yon vi k fasil tou non apa. Humm pa fè sa. Atis tou pa vle di lage a ladriv. Atis tou pa vle di lage nan voksal. Pase lè w s on atis ou s on egzanp. Ok.
Mesaje de la nasyon. Eske w tande sa m di la? Paske tout moun ap pran w kòm egzanp. Tout moun ap swiv ou. Ki pi gwo menas ou jwenn deja pa rapò avèk stil mizik sa a ke w ap fè a? Mwen menm m pa ka di konsa ke m jwenn yonn nan pi gwo, men m jwenn plizyè gwo menas.
Pale avè nou.
Bon, gen de bagay kòmsi si m pral pale yo gendwa di, a, Wadner genlè an reta. Pase pou jan bagay sa ap fèt la gade gade gade ee Netty jounalis la nou wè sa ki pase gade Dorval Monferrier nou wè sa ki pase m pa menm bezwen di w mwen menm Wadner k ap chante de mizik angaje pou m pata pou pata gentan konprann ki sa.
Eske pafwa kòmsi w konn santi vi w an danje parapò avèk stil mizik sa w ap fè a oubyen eske se nan lòt sans ki gen menas. Rezon sa ki fè m Sendomeng.
Sam pèdi la? Sam pèdi sendomeng? Alò poum gen ayiti m nan, poum peye kay sendomeng poum fè tout bagay se ayiti mal pran lajan yo. Ok. Se la bank mal antre poum pran kòb poum sesi poum vin peye ni sa. Sam gen m pata ka viv avèk li lotbò a. Men eske pafwa kòmsi ou pa santi, ou pa konn santi, ou antre nan yon lit san vrèman ou pat gen yon rezon pou sa, pat gen yon nesesite pou sa. Kòmsi gen de moun kap lite. An n di yon moun ki te prezidan, yon moun ki te senatè, ki te depite nan peyi a, moun sa a gen dwa l pou l lite pou yon pakèt bagay, men lè w gade ou menm kòm si k antre nan yon lit ki pa t gen pyès enterè nan yon seri de bagay, èske pafwa w pa konn dekouraje pou w di kèt poukisa m ap mennen lit sa a la kounye a men vi m an danje, m oblije pa ka viv nan peyi a, sa pa konn rive w? Yon Dominiken ki antre nan yon lit jan Montréal pa gen enterè ladan l. Yon Ameriken, yon Fransè pa gen enterè ladan l. Men yon Ayisyen gen enterè ladan l. Chak grenn Ayisyen ta dwe tankou mwen. Èske ou konprann sa m di w la? Chak grenn Ayisyen, ki sa, nan ki lit m antre? M ale, m rete andedan yon kay, kay la se kay pa m li ye, manman m, papa m te fè kay la ban mwen, Epi m rete lakay la. Chak jou nou leve nou ta sipoze pwòpte, bale, pase twal mouye, ranje sesi, ranje sela, pentire kay la pou l toujou parèt bèl devan je tout moun. On ekip moun vini, yo pran lwil sal, yo pran sachè kòmsi bagay dechè, kòmsi vòltije devan pòt mwen, fè sesi, fè sela. Ou pa ka di ke m pa gen rezon pandan m nan kay la pou m ap di moun yo non yo pa gen dwa fè bagay konsa. Paske kay la se pou mwen, se lè w pale, depi yo di kay kiyès sa ye fò w lonmen non m. Kay Rodney. Eske w konprann sa m di w la a? Paske chak grenn Ayisyen ta sipoze kòmsi kanpe kont sa k ap fèt la la a. Nou p ap viv brother.
Bon m al eseye poze w kesyon sa a pou m al wè kòmsi nivo patriyòt ou a ki kote l rive. M pral byen pran san m pou m poze kesyon an. An m di Ayiti. Pou l vin tankou Sendomeng, ou wè Sendomeng la, ou wè kòman l ye, nou bezwen ennan. Men ennan sa a, se ennan batay. Grenn kondisyon, tout moun k ap batay yo, se de moun kòmsi k ap pèdi vi yo nan batay la. Èske Wadner se youn nan moun ki ta prè pou al fè ennan batay sa a pou Ayiti a chanje?
Ban m di w yon bagay. Lè w batay kòm si pou tonbe, si pa egzanp ou tande Ayiti anfas Sendomeng, oubyen Ayiti anfas Kanada, oubyen Ayiti anfas Etazini kòm si gen gè k ap fèt, si se yon gè konsa k ap fèt, antanke sitwayen ayisyen map pran zam mwen pou mal nan gè a pou mwen sim ka sove peyim men lè w pale de ayisyen avèk ayisyen pa gen batay la ka gon ka gon ka gon ye men si yo di w si yo di w depi tout moun kòmsi met san fwa deyò la menm si gen mouri apresa peyi a ap klin tout bagay ap ok men kanpe goumen l ye. Ban m son bagay bolo. Tande sa m pral di w la. Mwen menm m son nèg kòmsi edikasyon m trè laj, trè fò. Se pa vi tè a sèlman k genyen. Gen yon lòt vi. Aprè vi sa a w ap gade a vi m katouchou la la. M p ap travay pou vi sa a w ap gade a la vi ou m ka gen yon machin, m ka gen yon bèl kay la. Se pa pou li map travay. Map travay pou vi apre lanmò a. M panse w ta prale deja menn paske se yon vi ki fasil pou ale. Si se mwen ki tiye tèt mwen m pa gen dwa al nan paradi. M pral nan lanfè sa son swisid. Bondye pa kontan sa.
E menm lè yon moun ta vin sou mwen pou l tire m tou se pou m tiye moun nan pou l pa tiye m. Paske m fè defans tèt mwen. Depi m kite moun nan tiye m ankò lanfè tèt dwat paske m te ka sove lavi m m jis ba yo tiye m sa son swisid ankò. paske gen twòp travay pou fè nan tè sa a ki trè zenpòtan paske lè aprè lanmò m m pa ka fè yo ankò. Ou sipoze ale nan egzateman lè yo voye chèche w la. Kiyès k ap voye chèche m? Bon, moun ki kreye lanmò a. Sa k kreye lanmò a? Kiyès ki kreye lanmò a? Nou pral nan Bib la. Sa m pèdi nan Bib? N ap pral nan fèy papye avèk mwen. Men yo di se menm moun ki kreye lavi a li kreye lanmò. L ap voye chèche nou. Moun ki kreye lavi kreye lanmò ou fèt ou fèt men depi ou te fèt fò mouri.
Se yon kondisyon. Se yon kondisyon. Bon m di w
ou pa ka imen men epi pou etènèl men ou gen sa men epi pou etènèl brother. Se nòmal. Gon lè tou nou ta fatige. Mezanmi brother Li gen poul vyeyi, li gen pou sesi, li gen poul ti Boto, ou menm wè ki bo ti gason kòmsi ou kanpe yon ti kepi nan tèt ou fè e Gon lè kap rive la map mande eske se Non men gon laj menm ou menm ankò pap anvi wè w non Ou, figi w ap plen si konn se labourik bourik wap nan chodyè sa vle di ke menm pad wap pale pwent ou ap tranble konsa ap di mesye gade Charly mesye te konn fè pike de tèt li mesye Sak, sak pase la a? Yeah man men se reyalite man, se reyalite E ann di Wadner menm jodi a antanke ayisyen man Ki sa k rete pou ou kòm pi gwo fyète?
Sa k rete pou nou kòm pi gwo fyète, se li menm tout moun toujou itilize. Nou soti nan esklavaj ki te tèlman rèd. Jiska prezan nou toujou esklav. Men yo chanje l faz ba nou. Men premye, premye estil esklavaj kòmsi nou te ye a, li te pi di. Se te chèn nan pye, chèn nan men, n ap travay, n ap redi. Bon. Te gen de, kòm si e jwenn Desalin a tout ekip li yo, ki de batay ki retire nou nan sa a. Men, nan lòt stil esklav ke nou ye a la, heeeeey, bòdè sa pi rèd. E ou di yon bagay la a ki fè m al eseye konprann ke jodi a, chak grenn Ayisyen k ap viv, se yon grenn lach. Nou vin pa gen moun ki gen kran nan peyi a. Paske si w pale de esklavaj ki te gen lontan an, ki te pi di a, nou ta pral jwenn de nèg tankou Desalin, Tousen, Petyon, ki ta pral kòmsi met tèt yo ansanm pou yo te kase chèn nan. Men poukisa jodi a, si nou nan yon esklavaj ki plizoumwen kòmsi pi fasil ke sa lontan, nou pa ka retire tèt nou ladan l? Zanmi m, pou Desalin te retire nou nan libète lontan, retire nou nan esklavaj lontan, Desalin pa t gen telefòn non.
A vle di nou vin twò alèz?
Desalin pa t konn voye mesaj sou telefòn bay Tousen, ni bay Anri Kristòf pandan l te Okap la. pou l te di li men kisa l pral fè non. Nenpòt sa l fasil.
Ba yo pi fasil gen mwayen pou n kominike pou n sèke pou n fè tout bagay. Nenpòt sa l bezwen di avèk nenpòt lòt kòmsi chèf la se cheval li pou l pran pou l galope pou l ale pou l ap fè 2 jou 3 jou 4 jou nan wout avan pou yo planifye yon atak yo gen pou yo fè. Zanmi m banm di w yon bagay an nou kite pwen sa an n veye nan yon lòt pwen. Pa gen yon prezidan k renmen Ayiti non. Ale soti depi nan prezidan nan ansyen ansyen prezidan yo nèt gade pou wè. Pa gon prezidan k renmen ayisyen. Ban m di w yon lòt bagay ankò frè m. Wè sosyal, travay sosyal se bagay chak grenn nèg ta bat pou yo fè. Chak nèg ki pral nan eleksyon, chak politisyen, pou popilasyon w, kòmsi pou pèp la vote w, se de, kòmsi se de travay sosyal ou ta sipoze fè wi. Si zòn nan pa gen dlo ou wè si w ka mete yon ponp dlo, si pa gen twalèt pou moun yo. Ban m di w, si Ayiti t ap chanje pou kantite politisyen ki genyen, nan kanpay sèlman Ayiti t ap gen tan gon avans wi. Ok.
Yè montre sa nou pral fè. M pa konprann sa w di w la bòdè. An n kòmanse aji anvan nou pran pouvwa. Nan kanpay sèlman. Politisyen an vini la, li wè zòn nan pa gen dlo, l ale l mete 2 ponp. pou l demoutre pèp la l ka travay. Sa vini l wè moun yo nan pousyè, l ale l trase l fè wout pou l demoutre moun yo l ka travay. Sa vini l wè pa gen twalèt, l ale nan chak kafou, nan chak pozisyon, gade l fouye l mete kèlke. Kòm si nan kanpay sèlman pèp la t ap kòmanse jwenn yon soulajman. Non Wadnè, w ap byen pale la wi menn. Men an m mande w Wadnè menn, si w te prezidan menn, ki t ap prensipal pwojè w pou peyi sa?
Ou konnen defwa, yon nèg ki nan lari, yo poze l kesyon, si l te nan prizon, ki jan l t ap pale? Pase nan sans ke m pral vin avè w la, Lazare di ke lè w pa nan sitiyasyon, lè w pa nan pozisyon an, Humm ou paka bay pawol. Lè w pa sou tèren an toujou ou te ka fè gòl tou. Tonnè krazèt kapote.
Men ou pa gade pou wè si jwè nimewo 5 lan tap gentan retire boul la nan pye w. Ok. Èske ou konprann sa m di w la? Pase prezidan se pa ti angajman li ye. Sitou lè nèg yo moute se 5 an yo genyen. Ok.
Men ou menm kòmsi ou pa vize pou wè yo on bagay ou te kapab gen nan tèt ou. ki te ka ede peyi sa avanse pi devan? Premye bagay pou fè ki trè enpòtan, se mete travay. Tande sa m di w la. Premye travay ki, bagay ki enpòtan se travay. Fè faktori pou mete nan chak depatman, nan chak komin, lòt kote nèt an jeneral, mete kòmsi pou pèp la travay. Gen anpil nèg ki kenbe zam. Se nesesite lajan yo pran yo. Èske w la?
Men se nòmal men. Si nèg la ap travay, l ap antre yon kòb. Afè manyen zam nan, l ap di w m ap manyen zam, m ap manyen zam pou yon bagay enpòtan. Si peyi m nan gè, si zòn mwen nan gè, m ap manyen zam pou m al ladan l men bòdè. M ap travay bòdè, m ap antre kòb, m peye kay, m manje, m jwenn kouran 24 sou 24, m jwenn entènèt, m jwenn dlo, m jwenn kote m dòmi. Poukisa m al kenbe zam? Èske ou konprann sa m di la? Non, m ap tande. Poukisa pitit Boulos pa kenbe zam? Li pa nan nesesite a? Li pa nan nesesite.
Gen pitit yon pakèt nèg la, tout pa kenbe zam. Ok. Pitit Youri Latòti pa kenbe zam. Pitit Andre Michel pa kenbe zam. Pitit Mateli pa kenbe zam. E yo gen aksè pou yo ta jwenn zam nan pi fasil ke yon seri de nèg wi. Yo genyen l. Yo ta menm fabrike l. Yo genyen l.
Yo genyen l. Li stil la pou l pwoteje yo, si yo gen yon atak ki fè yo, kòmsi yo wè ka pèdi lavi yo, yo eseye defann tèt yo. Men, yo pa pral pran pou y al ni kase bank, ni fè sesi, ni friz moun, ni kidnape moun. Ok.
Kiyès ou idantifye, oubyen ki gwoup moun ou idantifye, selon ou menm, ki se bandi an Ayiti vrèman vre?
Brother, nan moman la tout ayisyen se bandi. Pase depi w nan yon sitiyasyon brother patnè m ou pa ka jwenn sa pou jwenn nan la a, m al labank m jwenn kenenpòt 5000 moun kanpe nan li m mande li epi pandan kòb mwen se kòb pa m. M kanpe deyò a la m tout an bandisyon.
M al labank m mete kòb ameriken, lè m vini m antre andedan m al dè kòb ameriken m direktè bank la di m pa gen lajan ameriken. Yoww m vekse m joure, e pa mwen sèlman ki tap vekse te gen plizyè moun, plizyè pèsonaj pa nan kaka konsa, pa fèm grimas konsa, m paka pran kòb mwen m mete m vin chè, pase bandi a le mo bandi a se pa yon mo ki negatif li ye sa depan de sa ou pral ajoute dèyèl la. Ok
Ann eseye di kounye a banm eseye rebalanse kesyon an yon lòt sans mwen menm pou m ka jwenn repons omwen yo anpil fanatik ap atann nan, ann di Kiyès ou idantifye kòm gwoup bandi k ap kraze peyi a? Alò mwen menm, se konprann m Ki pa t konprann. kategori moun?
Se konprann m pa t konprann sa w di a?
Fò m mete l nan sans pou. Nan sans pou, sa vle di w ap toujou al di Joel se gwo bandi, entèl se gwo bandi, se sa w ap toujou. Non, m pale w de gwoup e, bon, m pa t ap di gwoup, m ta pral mande w kòmsi ki moun. Ebyen, depi w di gwoup, depi w lonmen nou. Èske kòmsi sa nou pran pou bandi k ap kraze peyi a, se gwoup ki Gran Ravin nan, oubyen èske se gwoup ki nan sa n rele. La chanm, se sa? Ah, ok. Oubyen èske se gwoup ki nan Palè Nasyonal la? Se sa m ap eseye konprann. Ok, kounye a m konprann. Pou m eseye idantifye kiyès ki vrè pwoblèm nan pou peyi a. Vrè bandi a?
Gouvènman an. Leta ayisyen an. Se li ki vrè bandi a. Men kiyès ki bay Leta? Hein? Kiyès ki bay Leta sa?
Sa ki bay Leta a?
Sa fè w di kiyès ki bay Leta a? Kiyès ki aksepte Leta sa tou? Nou menm pèp ayisyen k asepte Leta a. Men vrè bandi a se leta ayisyen an. Se pa 400 mawozo. Se pa G9. Se pa ti lapli, se pa krisla. Se leta ayisyen an ki bandi a. Paske nèg sa yo, kalite zam ki nan men yo a, bòdè yo pa ka achte l. Gen nèg ki gon sandal nan pye l ki tèlman chire epi w wè l gon dènye manch nan men l. Yow, kote l sot a zam sa a? Manch sa te ka menm achte kay ba li menm. Aah monchè pa fè sa monchè.
Leta ayisyen k mandi a. Paske, kiyès ki bay tout pil mayi ki nan jaden sa a? Gode mayi sa a ki bay li. Sa vle di ke, pou gode mayi sa a bay pil mayi ki nan jaden an, fòk se mayi l te ye. Pou gen tout kalite bandi sa a ki nan tout peyi a. Men fò mèt jaden an te simen gode mayi a tou? Fò mèt jaden an.
Mèt jaden se li ki te simen gode mayi a. On van gen dwa pase la epi li glise gode mayi a li vide atè, mayi ap leve. Mayi ap leve. On kabrit gen dwa foure bouch li nan gode a la pandan w ap di so, so, so epi l kouri mayi a tonbe. Lapli tonbe, mayi a leve. Li pa bezwen se on moun ki pou simen l. Ok.
M panse n a konprann wi sa e fason kòmsi moun yo pran pouvwa Ayiti a. Yo pa te bezwen ba yo pouvwa pou yo pran l.
Brother se bandi k kreye bandi wi tande sa m di w bandi k kreye bandi. Bon m panse si nap rete sou pwoblèm peyi sa Wadner n ap fè yon entèvyou la nou pap janm fini bon banm ale pou m al poze w yon dènye kesyon. Lòt jou m t al nan m t al fè yon egzamen wi.
Pou m bay
ki bon kalite Ayiti genyen nan moman an la? Ou pa ta pwofite ba nou kèk anvan n poze w dènye kesyon an? Brother, plim nan kenbe nan men m ap fè l la. M pa, men, men, dezèdtan, jounen an ta pral fini sou mwen, m pa ekri anyen.
Ayiti peyi ou menn. M pa wè sa pou m mete pou nou. Kote bèl bagay ou te konn ap viv ala kanpay yo? Pandan m pral bat pou m ekri yon bagay epi yo di m Netty mouri, yon jounalis.
Triste reyalite. Alezi m pa jwenn anyen pou m ekri sou li. Fèy la ret blanch. Eseye dekri yon moun ki fèt an Ayiti, ki viv an Ayiti. ki mouri san l pa menm kòmsi menm travèse l la vin Sendomeng. Dekri vi moun sa pou mwen.
Moun sa, ekskize m. Kisa m te ka di moun sa? Defo, bon, ou gen dwa ou menm ou pral dekri moun vi moun nan daprè, daprè ou menm kòmsi eksperyans ke w fè, men moun sa ou wè l te alèz li menm?
Mesye mwayen pat gen pou li te kite peyi a. Non gen moun li mèt te gen mwayen lap sipote jan li a. Yè mwen m plis pale nan liy yon moun kòmsi li pat gen mwayen pou li kite peyi a l fèt la, li viv la e l mouri la.
Kisa m te ka di de vi Madan Jacques? Oubyen banm mete w nan plas la, dekri vi w ou menm ki pat gen posiblite pou w te travèse la vin Sendomeng. Ou te fèt an Ayiti, ou viv toujou Ayiti epi w mouri. Aprè lanmò pandan nan lòt vi a. Lòt vi w pale m ki gen apre lanmò a, epi moun k ap dirije lòt vi sa a te rele w pou l poze w kesyon, pou l mande w, Pasaj ou sou tè sa a, fè yon rezime de li.
Se yon kesyon w ap poze m la menm? Se yon kesyon w ap poze m la? Tankou menm mwen m pa, m pa. Yow mwen nwa nan kesyon. Men se yon kesyon k fasil wi Adner. Si w viv yon bagay fò w ka pale de li menn. Sa vle di moun ki pral kòmsi jije m nan apre lanmò a, li pral mande m. Apre lanmò ou gen lòt vi. Ok, m pran ou met ou nan pozisyon kòmsi ou te fèt, ou te vin nan vi sa a, n ap viv sou tè a. Se Ayiti ou te fè tout tan ou. Se la ou fèt, la ou grandi, epi ou vin mouri. Kon ou rive nan lòt vi a, mèt lòt vi a rele ou, li poze ou kesyon, li mande ou pou eksplike l lavi ou t ap viv sou tè a.
Men son kesyon k ase senp menn. Monchè m pa konn anyen aprè lanmò frè m. Sa sèlman m konnen, m te ka di aprè lanmò ou gen dwa pa konn si w te egziste sou tè a. Pase bagay la se yon etap li ye.
Nesans,
nesans sa vle di lè w te nan, ou ka esplike lè w te nan vant?
Kòman w wè l eksplike l? Èske w ka esplike lè w te nan vant, ou te konn ap gad branch trip manman w oubyen Ou te konn wè entesten grèl li oubyen tout kalite bagay ou te konn wè? Non men konesans la nou vin jwenn konesans la se sou tè a. Aprè lanmò tou sak di wap toujou gen konesans pou te raple w lè w te sou tè a? Ok.
Se nan pozisyon m te mete w wi, pou m te eseye konprann kòmsi vi yon moun ki Ayiti, ki fè tout tan l Ayiti, pou m te konprann kisa moun nan viv, kisa l wè de bon, kisa l wè de movè. Se sa m t ap eseye konprann nan w. Chak moun gen vi pa yo pèsonèl. M ka pale de vi pa m, ou ka pale de vi pa w. Gen nèg k ap tann pou l gen yon magazen, pou l gen yon makèt. pou l santi l alèz men gen moun ki jis bezwen yon bak sirèt. Ok.
Dènye mesaj paw la e pou n kanpe entèvyou a. A kiyès wap adrese l? Palè Nasyonal? La Chanbre? Oubyen gwoup ki Gran Ravin, Site Solèy nan tout geto yo? Epi kisa mesaj sa a t ap ye tou?
Mesaj si m ap adrese m ap adrese l avèk pèp ayisyen an. Ok. Kisa l t ap ye?
W pa konn wè kòm se yon timoun ki tèlman fè dezòd, manman an anvi di l yon bagay li pa wè sa pou l di l. W pa konn wè kòmsi w al nan yon kote w al achte yon pantalon. Pri yo mande w la moun nan di w mèt bay pri w pa wè kisa pou di. Pwase kòb nan men nan. Ou anvi twite pou viv al fè wout ou. Bagay yo anpil. Imajine w gen 100 dola nan pòch ou moun nan di w pantalon w an 3 mil, 2 mil 500. Moun nan di w mèt bay pri w, ou mèt bay pri. Malgre moun nan ap chouchoute w, ou mèt bay pri ti cheri. Ou wè sa m di w la wi bwòdè. Epi se sèlman 100 dola w gen nan pòch ou. Li pase men nan tèt ou ti cheri pale a manman w non bay pri Bodo pa ka di anyen non menm. Pa lese dim ou rive nan nivo la pou dim jan ou wè bagay yo nan peyi a grenn pawòl ki ta pral sot nan bouch ou a pap ka chanje anyen se sa wap ese fèm konprann la. Sè Charly monchè. Nou fini menn. M raple m alepòk yo te konn di m konsa ke mesye Ayiti fò nou lite pou peyi a pa fini nan men nou mesye. Nou fini wi mesye. Bon antouka Wadner m panse m renmen Ayiti anpil men pou moun ou ye a pou atis ou ye a m pa ka loze di m renmen Ayiti pase w. Depi w di Ayiti fini an nou wè l klè.
Brother banm di yon bagay si map fon pwa yon sòs pwa kantite sèl poum te met ladann nan li depase sim mete plis dlo menm lè sòs pwa a dlo men map vin jwenn bon gou sòs pwa a kanmenm li pap pwès ankò paske m met yon pakèt dlo Men depi se tè, sab ki tonbe ladan l, ou pa ka fè anyen avè l.
Nan limit Ayiti te ye deja a, gen de ti konsèy ou te ka pote a popilasyon an. Pou di, an nou bat pou n fè sa, pou n fè sa, pou n pa ale pi lwen. Men jounen jodi a la, sa fini. Ou wè bagay ki rele zam brother. Se sa k fè yo ti aske se yon sèl kò. Se kò legal la ki se polis nasyonal oubyen lame m pa konn ki sa l ye. ki ka posede l oubyen yon moun ki gen de gran zantrepriz kòmsi yon gran antrepriz kòmsi ki vle pwoteje tèt li ki gen zam li pèsonèl. E ki resevwa fòmasyon pou sa tou. Resevwa fòmasyon pou sa tou. Men sèvis si bòdè. Zam vin tankou yon kepi pou met nan tèt ou wi. Jan w wè ti jèn nan ka gen kòb li achte yon kepi, chak moun gen yon kepi, zam vin tankou yon grenn mayo yon nèg te ka achte wi. Menm eleksyon pap fasil pou l fèt la non sè Jousi. Sa k ap fèt la la gen yon pakèt bagay k ap fèt la w pa konnen? Travay k ap fèt la, manifestasyon k ap vire nan peyi a la w pa konn poukisa? Lè chèf bandi a di w konsa ke n a pral kase kote, n a pral kase kote, ou panse se yon bagay k ap fèt? Non. Se bouye y ap bouye peyi a la a kòmsi pou eleksyon pa fèt wi. Si eleksyon pa fèt, ya pral mete yon prezidan pwovizwa. Li ka prezidan nèg sa yo ki se menm nèg phtk. Pase si se eleksyon ki pral fèt, sè jousi ya la, ou gen dwa wè Moise Charles bon, oubyen nenpòt bagay bon. Se bouye yap bouye w la, ou pa konn anyen. Pase yo lage w nan danse rabòday, yo lage w nan gouye, nan sesi, nan sela, pase tout moun nèt se moute sou tiktok, fè sesi, fè sela. M pa inyore sa yo tou pandan map pale.
Bon, e jan Wadner pale a la, Ayiti son peyi, pou Wadner, an lave men nou, an siye l, men eske kòm si, an al tounen nan mizik, pou m tou fini, pou m tou kanpe entèvyou a la Wadner, eske kòm si moun yo kapab espere Wadner nan menm direksyon, paske jan w pale a la, son bagay kòm si nou bay vag yo, paske ou leve nan yon pwen la, ou pa menm gen yon mesaj. pou nasyon sa a ki ta omwen konsyantize yo, èske moun yo pral jwenn ou nan menm liy mizik ou te konn fè a oubyen èske Wadner kounye a pral chanje, ann fè ti mizik love nou, ann fè lòt bagay nou, yow pa la. Map toujou rete liy mwen ya e map pi rèd ke nan liy mwen ya. Sa pase nan tèt ou mizik ou pral chanje yon bagay?
Bon m di w yon bagay, wè mal, mal gen yon limit, byen pa gen limit. Èske w wè? Lè wap fè mal gen yon kote ou rive fò w bouke. Ok.
Men lè wap fè byen, ou pa ka bouke nan fè byen. Lè wap fè mal ou kanpe pou kont ou, lè wap fè byen ou plen moun avèw. Ok. Mwen menm map fè byen jiskaske menm lèm pa ta la men mizik map kontinye fè travay map fè a. Bon bagay. Pa gen ayisyen ki gen konsyans ankò. Ayisyen konn kijan li vini la a? Yow, li pa gen kè, li pa gen konsyans, sa vle di li pa gen lanmou ankò. Manje pou yo pa manje w. Ah!
Bòdè nèg la ka elimine w jann vle la l fini. Ou pa wè lotre jou yon nèg ki di nèg la desann tèt ou a kiyès konn al vòlè a? M pa konn si w ap gad ti videyo sa. M pat wè l. Nèg la di m pa konn vòlè a moun non. Desann tèt ou. Bla! Katouch la pase nan tèt nèg la soti nan gòj li. Devan je l. Yon pwòp frè l. Kreyòl li pale avè l. E menm lè nèg la ta vòlè w pa gen dwa tiye l. Nou ka mete l nan prizon pou l pije pèn li. Ok. Peyi a fini brother. Tout nèg mawon paske ou lage pyoo. Ou menm la si w te lotbò w te gentan ale deja. Jèn sa magazine te gentan fini. Adye w tap fè pou mizik angaje menm mwen m tap fè pou ou tou frè m. Ok. Paske patnè m ou ye. Non m swete nou ban m yon bèl omaj wi la mesye. Men m poko pwale tou non papa. Non e patnè a te di sa wi.
Bon antouka e m panse mwen menm e dènye bagay m ka di jan peyi a prale a si gon grenn bagay nou ka fè se pran konsyans paske pa gen pyès gwoup ki pral goumen yon lòt gwoup pou di ki pral met lapè an nou tout pran konsyans depoze zam nou ou menm ki nan gouvènman men se sak solisyon wap gen.
Pa gen konsyans ankò menm.
Jodi a la, si Babekyou avèk e tout G9 an fanmi e alye a deside di yo depoze zam, tout lòt gwoup di yo depoze, nou ka met ansanm menn, nou ka kòmanse kòmsi antre Latibonit, ann pike diri menn, ann fè lòt bagay ki pozitif menn. Se sa m panse ki ka solisyon pou peyi a. Men se pa kòmsi Leta pral goumen avèk gwoup nèg sa paske yo, on nèg ki gen zam li nan men l la Wadner, ann di Babekyou gon ekip byen ame konsa. Pigaw panse gouvènman an pral vin di yo depoze zam epi lè gouvènman an lè yo konnen gouvènman an di yo depoze zam lè yo depoze l gouvènman an pral mare yo met yon kote yo pral fè l yo pap fè l ou menm ou pa tap fè l ou gen zam ou nan men w ou gen libète ou konnen yon nèg di w remèt zam nan epi kon fin remèt li se mare l ap mare w ou pap dakò l menn. Banm di w yon bagay frè m
poto chanjman a peyi a kòman ou pral fè l Sou 100 moun, lontan, sou 100 moun te genyen, m te kapab di te genyen 80 pou 100 moun ki konn li. Èske w la? Sou 100 moun kounye a la, se 10, 10 pou 100, 20 pou 100 moun wi ki konn li. Ou vle di m lekòl? A monchè, menm lekòl yo vin pa bay enpòtans non nan peyi a la sèjousi. Gon ekip bandi Ti Rivyè ki te pase nan tout lekòl li di se menm, m rasa pa p gen lekòl non. Tout pwofesè lage wi.
Bon, Wadner, ann kanpe sou dosye peyi sa. Mesye, si nou vle, fè sa nou vle a peyi sa. Paske patnè yo, bay peyi sa vin, pa gen moun ka di anyen pou li. Epa mwen yo, epa ou menm ki pral chanje peyi a. Nou poze sou dosye peyi a. E Wadner banm di w mèsi menn. Sa fè dezyèm fwa w pase la. E m panse w gen pou w pase la lò w vle tou. La e lakay ou menn. E nou te kòmanse trè ba, nou grandi. E n ap grandi plis. Nou pral lwen. Nou pap ret la, nou pral lwen e sa fè n ekate n. Nou ekate n, nou kite veyi a pou nou pa gentan ale avan lè nou. N ap travay. E nou di w mèsi anpil. M pa konnen men sou gon dènye pawòl ankò ou vle di sou platfòm nan. Bon m wè madanm nan k ap fè sin la tou. Apa!
Bon! E pa dènye mo map di Se dènye mo E pa dènye mo map di jeneral Se dènye mo map di nan Pou jodi a Pou jodi a nan ti espas sa E nou konnen deja m se Wadner Peyizan E atis angaje pèp ayisyen an E mwen renmen nou anpil anpil anpil E lontan m te kapab di konsa ke chak grenn jèn ayisyen pran konsyans Men sèjousi bagay la vin egzajere E m pa di ke nou pa ka pran l, men li pa osi fasil. Paske fè ki te konn oule andedan motè machin nan, li te mwens ouye lontan. Si w te di moun yo vide nenpòt ti grès, motè a t ap vire, men sèjousi la, li vin pi ouye. Sa vle di nan moman an la, chanjman ta mande fòk ou ta demoute motè a nèt pou bouyi fè a, pou retire tout wouy yo. Èske w la? Sa vle di pou jere etidyan de bagay sa yo. Men, sa sèlman m kapab di nou, pran konsyans, wè si nou ka pote yon chanjman nan lavi nou paske peri a e pa pou, peyi, anpil, sa w konnen k pase? Anpil Ayisyen konprann peyi a te mèt kraze yo men y ap toujou rete nòmal. Anpil Ayisyen ki Etazini, nan tout peyi etranje yo, yo konprann Ayiti te mèt fini apre dan. Non! N ap retounen nan esklavaj ankò. E lè w retounen nan esklavaj ankò ou mèt te an Chin, ou mèt te Lafrans y ap fon w jan pou yo voye w tounen nan peyi a. Sa pou nou bat pou n fè la se sove peyi nou, sove tèt nou, sove repitasyon nou. Lòtrejou la a yon bis chavire avèk yon bis imigran avèk yon pakèt Ayisyen. Sa pa pale. Poukisa chofè ki te nan bis sa pa mouri? Sa vle di yo pran bus sa yo mete yon pakèt fè ladan li epi yo mete kadna ladann yo fèmen ayisyen andan pandan bus la pral fè aksidan tout dominiken vole desann epi yo kite kaka yo eskizem yo kite kaka yo al mouri.
M pa vle, m pa vle al pwolonje plis ankò non, men ban m kanpe sou pwen sa a pou m di w tou, parapò avèk tout imaj k ap sikile sou rezo sosyo, lavi ayisyen pa vle di twòp bagay nan mond lan. Lavi ayisyen?
Pa rapò avèk imaj kap sikile, sa kap pase nan peyi nou, bon si lakay nou lavi nou pa enpòtan menm. Non mesye, lavi ayisyen kounye a se tankou se yon moun ki gen twòp papye lakay li epi l met dife nan kèk li boule yo. Ay se ou kap veye kò ou. E sa fè chak grenn ayisyen lap bat pou l wè si l te ka gen yon pi gwo machin, plis kòb, si l te ka moute grandè l devan moun men pèsonalite l, nasyonalite l gentan desann li a. Anpil mèsi Tchaly! E m salye chak grenn fanatik emisyon sa Cho Sa e Chenn Sa Magazine e fanatik Wadner Peyizan. M salye nou, m salye. Vidlène ki te nan kay la, m salye tout ekip li, Alanda, e tout moun an jeneral, m salye nou. Se Wadner Peyizan, Charly afè pa m, Aby ki te sou kamera a, bon bagay, non bon bagay.
Aby ap frape.
Afè pa m.
Bon, e vwala, se te avèk nou Wadner Peyizan sou platfòm Echenn Star Magazine. M ap mande nou al swiv mesye a sou tout rezo yo, sou Instagram se toujou Wadner Peyizan, Facebook, Twitter. Ou la, ou nan Twitter? Oh pa gen kote bay non. Ok YouTube tou YouTube la pi enpòtan swiv Wadner Paysan an nan YouTube epi tande mizik li yo sou platfòm legal yo se sèl fason kòmsi nou kapab ede atis la pou li menm li rantre yon bagay poul pa mouri menm jan avèk sa lap chante yo. M pap mouri peyi zanmim plen jaden. Antouka m panse nap kwaze avèm pou yon lòt videyo pi cho pi bèl ke sa. Randevou a la pwochèn. Baww.